Eske lèw fè tatou sou ou se yon peche li ye? Eske se yon peche li ye? M pral baw referans pou ou menm pou al gade pou kont ou pou wè eske son peche ou fè lèw fè tatou sou ou. Avan sa map diw pa pran video sa kòmsi mwen se yon moun kap jijew ni kritikew. Li mete w nan movèz pozisyon si w se yon moun ki renmen tatou, ki fè tatou paske w vle tatou sou ou, ebyen pa pran videyo sa a kòm si se yon videyo ki ap kritike w ou menm ki gen tatou, oubyen ki ap jije w paske ou fè tatou sou ou. Sèlman, mwen vin ba w referans avèk verite sou tatou ki sou ou a. Oubyen tatou ou fè sou ou oubyen tatou ou gen tandans al fè sou ou pou fèl avèk tout konesans ki posib siw te gen ide fèl pou di bon map fèl paske m vle m te gentan gen plan pou mal fèl map toujou fèl siw te fèl e pou w santi ke nòmalman e ou pa gen pwoblèm se ou k te fè afèw sou ou se pou ou ou pa gen pwoblèm Ou fè afèw ou renmenl dat set. Paske nòmalman wap viv ou pap viv pou moun. Wap viv selon jan ou renmen an e janw vle a. Janm toujou dil nan video m yo. Yon moun wap viv minit wap viv la, lenstan wap viv la se li menm pou konte e ou sipoze fè tout sak depann de ou pou viv li plenman. Heureux, pou viv li ak kè kontan. Pour cela, m pral ba w kèk referans, e anplis avan m ba w referans sa yo pou w al gade ou menm a pwòp zye w, èske li se peche? Èske li se yon move bagay? Ok, èske li gen rapò avèk demon, avèk satan, avèk dyab, avèk yon pakèt bagay obscur? Ebyen, mwen pral diw yon bagay premyèman kò a ou genyen an se pa pou ou li ye se prete yo pretew li ou pat konn verite sa ou pat konnen kò sa se pa pou ou li ye èske ou pa konnen kò sa li sipoze retounen al jwenn mèt li sa vle di ou pa sipoze denatire kò sa pou anyen èske ou pat konn sa. Si ou pat konn sa, ebyen jodi a ou konnen sa. M pap di w sa pou w regrèt ke w te fè tatou sou ou non. Men, gen plizyè bagay, kòmsi si w ap swiv byen, pafwa gen moun ki konn twouve yo nan dan de moman kòmsi ki twoublan. Yo koute yon zanmi fè yo fè de bagay ke apre sa yo regrèt ke yo te fè l. Yo koute yon zanmi fè yo fè de bagay apre sa yo di a, poukisa m t al fè sa, si se te kounye a m pa t ap fè l. Gen anpil moun ki fè jan de bagay sa yo. Gen moun se enfliyans antouraj ki pèmèt li al fè de bagay apre sa, lè zye l kòmanse ouvri oubyen l kòmanse ap ramase matirite, l kòmanse ap rasanble yon ekip matirite, ebyen li santi jan de bagay sa yo li pa t sipoze fè yo. Men lè sa li gen tan twò ta paske sa k fèt deja fèt. Jan m te di ou kò sa a se pa pou ou li e se prete yo prete l. Ou pa gen dwa pou fè. Okenn modifikasyon ladan l. Ou pa gen dwa pou fè okenn modifikasyon ladan l, men ou gen tout franchiz pou fè yo. Ou gen tout franchiz pou w fè yo. Lòt ak ki genyen nan tatoo a ankò, lè w fè l pandan w jèn, lè w kòmanse. Gran, kote ou te fè l la, li gen dwa desann, li gen dwa deplase, e anplis, li gen dwa pa vin agreyab nan zye w paske kò a vin ap dilate, li kòmanse vin ap swa plise, oubyen li vin kòmanse, kò a vin kòmanse lage. Sètadi, tatou sa k te bèl la, oubyen ki te parèt bèl nan zye w la, li vin parèt petèt dezagreyab. E gen anpil anpil moun ki fin fè tatou yo, lè yo kòmanse antre nan laj, yo di kèt, si m te konnen m pa t fè l. Gen anpil anpil anpil moun, paske ou konnen moun ki souvan gen koulè klè yo, oubyen blanch yo, anpil ladan yo. fè tatou, majorite fè tatou sou yo. Men pa kont, lè yo kòmanse antre nan laj, yo vin regrèt ke yo te fè l. Oubyen lè yo rive yon sèten tan, oubyen sa pral depan de ki kote yo ye, sa y ap frekante, sa y ap fè, kote yo twouve yo, yo vin yon jan santi yo mal alèz. Oubyen yo vin wè yo pa t sipoze fè l, oubyen yo pa t oblije mete l sou yo. Li konn vin dezagreyab tou pa rapò avèk letan. kantite laj li genyen, kò a vin dilate, ebyen li vin pa parèt nan sans yo te panse ke li t ap bagay la. E pafwa nou menm, nou panse bagay yo a kou tèm. Lè nou jèn, nou wè a, nou panse kòmsi nou gen tandans kò sa a jan li a se konsa l ap rete. Men poutan, Nou pa fè lòt kalkil yo. Konprann? Nou pa panse, anpil fwa nou pa panse a lon tèm, sa vin fè ke nou fè de bagay apre sa nou regrete ke nou te fè l, nou wè nou pa t dwe fè l. Ebyen, gen kote ki mansyone nan liv ke lòm an jeneral, m te ka di anpil moun, sitou Ayisyen, prefere a, anpil kote andedan l di konsa ke ou pa gen dwa pouw fè anyen sou kò w ou pa gen dwa pouw fè anyen sou kò ou pa gen dwa fè tatou sou kò w ou pa gen dwa fè absoliman okin modifikasyon sou kò w si w vle ou gen

Eske li gen rapò avèk demon? Ou ap tou wè sa. Nou genyen nan Apokalips 19 la vèsè 16 la tou. Ou genyen Jan 7 vèsè 24. Ou kapab al gade tout sa yo. E anplis. Malgre tout sa map diw la la de tatou a mpap jije pèsòn mpap jije pèsòn e mpa gen oken dwa poum fèl osi ni mpa tap fèl ok mpa tap janm jije pèsòn moun ki fèl ki genyen yo ou konprann se pa ni paske mwen pa genyenl sou mwen poum panse ke mwen pa ta ka genyenl sa ka rive ke mwen menm mpa chwazi fèl. Nan moman done, m te ka chwazi panse fè l. Apre sa, m toujou m toujou ap petèt pase sou ide a, m pa fè l, m pa fè l. Pafwa m te gendwa anvi fè l, apre sa m di, a bon m pap fè l ankò. Oubyen m mouri sou sa, oubyen m dòmi sou sa. jiskaske mwen pa fè l. Men an reyalite nenpòt moun te ka fè l. Premyèman ou te ka fè l pa enfliyans, gen moun ki konn fè tatou paske yo gen madanm yo oubyen mari yo ki gen tatou sou li, yo vle egale avè l nan imaj la pou moun nan pa santi l yon ti jan bagay, yo chwazi fè l. Gen moun se pa rapò avèk yon bon zanmi li genyen, li gen tatou epi li di a m ap fè youn konsa, m ap ekri yon non manman m, m ap ekri non papa m, m ap ekri non frè m, m ap ekri non sè m. E gen moun tou Li fè tatoo a, li mete yon ekip gwo imaj tèt mò, yon imaj sèpan, e yon imaj kòmsi dan k ap griyen, gwo yon pakèt bagay, je moun, e bagay ki gen rapò, sa yo fè nou konprann ki dyabolik yo. Ou konprann? Mwen di sa yo fè nou konprann ki dyabolik yo paske mond sa tèlman gon son bagay ki konfi. Sètadi. Ou pa ka fin kwè, sa yo di w ki dyab la, gen dwa se pa janm li menm ki dyab la, sa yo di w ki Dye a, gen dwa se pa janm li menm ki Dye a, sètadi nou tèlman konfi nan yon mond kòmsi k ap vire nou, bwase nou tèt anba, nòmalman nou pa janm ka di. Se sa a se dyab la, sa a se bon an, sa a se movè a. Pou ki rezon? Se paske nòmalman tèlman gen modifikasyon nan bagay yo, ebyen nou menm nou pa kapab di nenpòt bagay. Se poutèt sa mwen ba w referans pou w al wè avèk pwòp zye w. Ok? Menm. Menm ekriti sa a, sa nou rele la Sent Ekriti la, li di ke ou pa gen dwa pou ou jije pèsòn moun sou aparans li. Ou pa gen dwa pou ou jije pèsòn moun sou aparans li. Paske Bondye se andedan kè li wè. Eske nou konprann? Pou sela, m vle asire nou, kèlkeswa moun nan kap gade video sa, mwen pa antre nan fòm ni nan anyen poum jijew se jis mwen pote kontni an pou ou de fason pou ou menm avèk tout referans pou al gade a pwòp zye w ke sa ou ta sipoze fè avèk sa ou pa ta sipoze fè selon selon nati w la selon nati w la. Levitik 19 la, ki vèsè 18 la, li di, Ou pa gen dwa make kò ou, ni fè ankenn tras anyen ditou sou ou. Levitik 19 vèsè 28 la. Ou ka li Levitik 29 vèsè 28 la osi, pou wè kisa li di. Men an reyalite, gen moun ki fè l pa enfliyans, apre sa yo konn regrèt ke yo te fè l. Gen moun tou ki te fè anpil tatou sou yo, kounye a la ki t ap renmen efase yo pou yo kite kò yo jan yo te fèt la. Gon fenomèn psikolojik tou nan bagay sa, gon twoub mantal pafwa, paske n ap gade pafwa gen moun ki menm modifye lang yo, yo fè lang yo vin tankou lang koulèv. Yo fè je yo vin tankou je sèpan oubyen tankou nenpòt je lòt animal yo. Yo konvèti tout kò yo nèt, yo mete kòn, yo mete boul nan tèt yo. Yo fè tèt yo tounen pratikman yon animal. Sètadi, gen de bagay yo sanble, de bagay ki gen rapò avèk fòs obskir. ke nou menm nou pa ka deklare egzakteman ki kote sa sòti, kote yo ye e kòman sa fè fèt egzakteman jan l fèt la. Paske nou pap vin ni bay manti, ni vin blofe, ni pote prejije. Sèlman, nou kapab wè gen anpil, anpil moun ki gen pwoblèm sa a. Nou kapab wè son pwoblèm petèt. Son twoub li ye paske siw fèt yon jan avèk pwòp danw aprè sa ou rache danw pou mete lòt grenn dan ki sanble swa grenn dan kochon oubyen grenn dan milèt oubyen grenn dan menm bouch ou paka fèmen lè wap pale se kòmsi wap bave paske bouch ou paka kenbel ou eseye ajiste de dan jis pouw kapab Jis pou yon bagay kèlkonk ki nan tèt ou, yon imajinasyon, yon ide k ap pase nan tèt ou, ou chwazi aplike l sou kò w, oubyen w wè yon bèt ou vle sanble a bèt la, s on bagay ke franchman ki vrèman akablan pafwa men nan kad tatou al gade a pwòp zye w pou w wè èske ou ta sipoze modifye kò w paske nòmalman Si n ap kopye, si n ap pran de pawòl oubyen de bagay kòm referans yo toujou pran e vèsè biblik yo ok kòm liv ke nou menm Ayisyen nou plis prefere nan tout byen ke gen plizyè lòt mwen menm m gen anpil bagay mwen twouve ki pa koeran nan bib la mwen toujou di l ok men nòmalman ou menm. Ou kapab konstate pou tèt ou, tou senpleman sa. Sèl sa m konnen, spirityèlman palan, kò ou ou pa ta sipoze modifye l paske se prete ou prete l. Se prete yo prete ou li pou ou remèt li apre yon sèten tan. Sètadi li pa pou ou, ou pa ta sipoze fè anyen ladan l. Pandan se tan m ap di ou, ou p ap fè l Lè ou fin fè afè w, ou pa gen pou w regrèt ke w te fè l paske tèt ou se ou menm ki gen tout franchiz pou mennen l kote w vle fè sa w vle avè l men an reyalite si n ap pale natirèlman ou pa ta sipoze fè anyen ladan l piske li pa pou ou se prete yo prete w li e finalman pou w konnen. Èske fè tatou se peche? Pratikman, si n ap di peche kont nati la, nou te ka di wi se yon peche kont nati la. Men, biblikman, yo pa deklare ke li se yon peche. Si n ap pran referans biblik la, yo pa deklare ke li se yon peche. Men si n ap fon analiz natirèlman nou te ka pran l kòm yon peche paske kò w fèt yon jan, ou modifye l, ou mete yon pakèt bagay sou li, ou denatire l. Sètadi, ke ou te fè tatou, ke ou ta pral fè tatou, mwen vle w konnen ke videyo sa a m pa fè l pou mwen jije w ni di w sa w dwe fè avèk kò w. Mwen jis fè l kòm. an referan avèk de zide e de egzanp. Ok ba w de referans pou w al gade èske ou ta sipoze oubyen èske ou te sipoze swa fè tatou sou ou oubyen al fè tatou sou ou. Oubyen, kouvri kò w avèk tatou tout je w, tout kò w, rache tout cheve w, mete lòt bagay, èske l ta sipoze konsa? Se sèlman sa m te vin di nan videyo a. M espere ke sa pa deranje pyès moun, ni fè pyès moun santi yo, ni fè pyès moun santi yo malalèz. Men okontrè, nou kapab konprann e aprann. avan petèt nou fè yon bagay nan yon fiti pou nou panse sa plizyè fwa. E konsa gen moun ki ap stil fè tatou yo renmen tatou y ap kontinye fè l. Ke l te bon, ke l pa t bon, kò yo se pou yo y ap aplike l nòmal. Ke yon moun te vle, ke yo pa t vle, sa se djòb pa w men se sa yo renmen y ap toujou fè l. Dakò mezanmi, m espere ke nou konprann epi n ap wè nan lòt videyo.